Tout moun ki nan domèn swa kap fè biznis oubyen kap konnen ti bòz zen an fò genyenl tou men nou menm nou fon lòt bagay. nou plis fè refleksyon, nou plis pataje, e sa de bagay ke moun pa tro enterese. Men, tout moun, tout sijè enterese moun. I se fè ke ou gen yon jan pou pote sijè a bay moun nan. Ou gen yon jan ou mennen li, ou chache bagay pou li. Ou fè l tande bagay ke li pa abitye tande. Bagay li pa konn tande, bò lari, sou twotwa, etc. Men, jan m di an, tout sijè entèresan wi. Pa vre kafe kreyòl avèk zanmi nou se Romel. Mesye Romel jan m di nou an n ap fè yon lòt bagay, n ap fè yon lòt bagay, n ap fè yon lòt bagay after hours se pa sèlman ditou. Si n koute mizik lan n ap ret ladan l nèt. E lè w tande se pa twòp mizik li ye, se ti refleksyon. So, jan nou konnen jodi a vandredi, nou lavèy 4 jiyè, 4 of July, nou konnen kisa li ye pou anpil ameriken, so ameriken dorijin. Nou konnen gen anpil moun tou ki pran nasyonalite a, doun fason ou doun lòt yo. vin sitwayen meriken tou, yo konsène otan ke Ayisyen k ap viv nan peyi a. So, nou menm nou la pou nou fè yon refleksyon sou yon sijè, pale de yon bagay swa ki pa twò daktyalite oubyen te aktyalite pou nou tounen avè li pou nou omwen eveye yon bagay lakay ou. Se pa ke yon bagay ki pa konn pase nan tèt ou non, l konn pase nan tèt ou. Men nou menm nou pral pale de li yon fason pou nou pa pou pa pa ke fon enbi de li ou konnen l deja. Men pou kite li eveye, pou kite l rete, ou menm pou genyen posibilite reflechi, pwodui de refleksyon, ale pli lwen ke mwen menm. Se tankou, mwen fò m, m fò pa de li, m take ou m di hey, gon bagay la ki enteresan, ki konsène nou chak gren Ayisyen, kòm ou menm ou. Ou te inyore sa oubyen li te tou piti li tap li te tou piti nan tèt ou nan may ou epi mwen mwen pote l ba ou sa w se deja bokou kòm travay mwen menm sa fè m plezi se deja bokou jan m di nou kòm travay pote sa ki te ki te yon yon yon yon

yon mòd de vi, si n ap pale de peyi nou Ayiti kote n sòti, nou vin rantre nan yon lòt mòd de vi, so nou bezwen adapte nou malgre ke nou konnen pwoblèm kiltirèl yo yo la, y ap tagèt nou chak jou, yo rete kole la chak jou e fòk nou jwenn yon fòmil pou nou viv, fòk nou jwenn yon fòmil non sèlman pou nou viv, paske Anpil nan nou gentan adapte nou a mòd de vi amerikèn nan. Kounye a la, kisa nou menm nou ka fè pou ede lòt yo? Paske gen yon bagay moun pa bliye, nou nan yon peyi ki diferan de peyi nou, ki gen yon lòt reyalite, mantalite nou ki diferan. nou fè fas, n ap fè fas kounye a yon seri de bagay ki nan peyi nou ki te liks, ki te diferan, ki te yon lòt jan. Men kounye a, nou gen pou nou adapte nou non sèlman a viv isi men pote l tou lakay nou. Paske ki sa li ye? Nou pap bay tèt nou manti, nou nan yon peyi ki a dèzane limyè de nou menm. yon peyi ke kote nou di bon, sa se yon peyi k ap avanse, e nou menm nou ye, men sa se yon peyi li menm ki deja nan yon nivo. Alò ki sa nou bezwen? Nou bezwen mete nou ajou pou nou prè peyi devlope sa yo ki pi lwen. Sa vle di ki sa? Gon yon seri de verite lè nou pran yo nan peyi etranje sa yo, nou gen pou nou pataje yo dèyè a. Paske gon verite k pa janm di. Gon verite ki toujou kache, m pa konn pou ki rezon. Petèt ke sa nan tèt mwen, gen dwa se rezon an wi, men m pap pale de sa, se pa sa nou vin fè la. Nou vin touche sa k lakay ou, sa ki kache kèlke pa, m pa konnen rezon an, li pa vle soti, nou pa vle devwale li avèk lòt moun yo anba a pou n di yo ke gon seri de bagay y ap wè. se pa jan l te ye nan tèt mwen. Paske mwen menm epòk m te anba, m te wè l yon jan. Yon fwa rive isi, m vin nan reyalite a. M vin wè ke yon seri de bagay ke m t ap fè anba, m t ap veki anba, m te veki anba. M panse se te sa lavi. Li te sa k rele viv tankou moun ap viv. Men m fini pa reyalize ke se pa vre. Si m fini pa reyalize se pa vre pandan m la, m pa wè rezon pou m kenbe l pou mwen. Okontrè fò m pataje l pou sa yo ki pa gen posibilite vin la a, pou m di yo ekoute Bon jan nou wè bagay yo, bon konsepsyon nou gen dè choz se pa la bòn. Sa n ap fè anba a, jan nou panse tout bagay, tout voum se dlo a, li pa ka konsa. Moun o venteyinyèm syèk, an 2020, pa sipoze gen mòd de vi sa a. Sèt afè de pou m gen yon ti dlo potab fò m fwote kèlken, fò m al tranpe dwèt mwen oubyen moun vin dim vote pou mwa je vous donnerai sa sa sa omwen fòm genyen yon moun kòm mwen pa jwenn li men sim ta dil omwen fèm gen yon moun nou chak nan fanmi ayisyèn gen yon moun kap evolye swa ozetazini kanada anfrans nan yon peyi ki bokou plis avanse ke Ayiti. E moun sa yo, yo gen le devwa pou yo di sa k anba yo, ke sa y ap fè la, sa yo just rete yo pran pou natirèl lan, li pa bon. Li pa de miz, li pa, li pa, li pa.

n al pran ti poz lakay nou, n al fè ti rale benyen nan lanmè, pran ti masaj pou n retounen. Men fò n di tou moun yo tou anba yo ke lè nou vini nan zòn nou pran masaj, se pa plezi nou vin pran la. Nou vin travay pou ede nou anba yo. E konsepsyon anpil genyen de nou isi, lè nou vin travay kòm n ap voye Ti kòb lan lè vandredi 100 dola kounye a ki vin anpil kòb. Yo panse ke bon se nòmal nou jis jwenn kòb la se yon kòb ki la epi pou yo voye non fòk nou bay verite an fòk nou sensè nan tèt nou di moun yo ke se de djòb nou oblije fè de djòb yon ap piye sèvis yo yon ap teke tèt moun bagay yo epi nou menm an pam se pou yon sèl fanmi se 2, 3, 4, 5 tout bagay konsène nou. Bon, menm mwen menm tan tou fò nou di moun yo ke sa kap fèt la se pa a kalewès li ye. Lè bagay la al anba a, fòk yo pa kalewès tou a kòb la, fòk yo pa depanse li inutilman pou lè pa egzanp gade kounya n ap viv yon konfinman la travay la pa menm jan men si te gen ti dyalòg sa verite sa k bay ki pataje moun yo t ap gen tan enbi de fonksyonman isi an kòman pou yo wè bagay lan pou yo pa twò peze w lè w pa ka voye pou yo pa deranje men gen moun nou kenbe verite a nou stil kenbe verite a pou ki rezon yo pa konnen petèt ke se pou lè petèt Petèt ke gen lè lè nou desann anba Ayiti, gon jan pou yo wè nou. Se pou lè nou desann anba Ayiti, pou nou toujou rete moun nou ye nan tèt nou an, yon sipè moun. Pandansetan nou pa gen anyen de sipè, nou jis yon peyi ki pa bay posibilite ke peyi nou an bay pou travay, peye sèvis yo, gon ti kòb, ka gon machin a kredi ke pa gen l Ayiti, nou ka gon kay, nou ka gon seri de bagay, e se fè ke nou gen bon kredi, men fòk nou di verite a anba yo. Se vre ke nou gen BVIP a lè nou desann pou yo wè nou tankou yon sipè moun, pou nou toujou montre ke ok se mwen menm, se mwen ki donn, se mwen ki di, ki konkou, ki kòmand, ki dirije etc. Pou avan lòm de Ayiti, m te konn dòmi sou kapèt lan, kounye a yap desann kabann ban mwen, yap ban m manje nan plizyè vèso, bagay sa yo. Depi m parèt yo voye achte glas Se tankou son super moun wi m konnen nou menm mon peuple nou renmen sa. Men apa de sa, apa de fyète lè yo pran gran pa gen moun ki pa renmen l, pa gen moun ki pa renmen lè li nan anviwònman kote tout moun ap pote sou tèt an serye. Men pandan se tan di moun yo sa li ye a tou pap deranje. Di moun yo ke se t afè de dlo Elektrisite, yon zòn ayere, yon kote pou moun ka viv, se pa yon gwo gwo gwo tonton maji, yon seremoni k fèt pou sa. Non. Fòk nou di moun yo se te afè de ap kouri dèyè yon moun pou yon ti gout dlo trete a non. Sa yo genyen l dofis, yo dwe w li. Ou jis gen pou travay pou w peye sèvis sa yo. Menm jan nou menm lè nou ouvè wobinè, nou pase kouran, nou pase switch lan, limyè alimen, nou peye, nou travay, nou peye sèvis sa yo. E se pa, se pa maji. Non! Se pa maji. Moun yo ka panse ke se maji, se yon bagay, non! Se pa maji. yo la pou yo ba nou l nou menm pou nou travay pou nou peye pa gen anyen de maji e moun yo ki pa konnen l ki panse ke tout sa y ap wè la tout bagay repoze se prezidan gouvènman sa ale yon lòt vini epi menm tenten an pa gen yon elit vre ki fè edikasyon moun sou anyen Edikasyon pa fè sou anyen. Fatra yo fè l fè yon pil bagay kòm si fatra a. Nou, men ekoute, fatra pa pa lapli, li pa farine, li pa snow, li pa pye bwa l pouse, se nou k fè fatra nou. Donk poukisa pil pa lan pil zan? Non, nou konsome l, nou pwodui l. nou konsome sa n konsome yo, li chè a, nou pwodui l, nou anpile l yon kote, omwen fò gen yon moun ki pou di nou men, mezanmi moun pa viv konsa. Se kwa zèt ap fè a pou yon fatra fè tout pil bagay sa nan peyi? 2020? Pa gen yon elit, pa gen yon antite ki di, ekouté, ekouté, ekouté, bagay sa pa ka konsa. e mwen k jete l, m pa jete l devan an, m stoke l, m mete l dèyè lakay mwen. Nan peyi, moun yo pa viv konsa. Chak zòn, chak kay gen espas omilye pou si gen yon bagay. Chak zòn gen yon bouch densandi. Chak zòn gen yon sòti, gen yon rantre. Chak zòn, kòmsi ekleraj lan se pa maji. Men se nou kap viv ladan yo mezanmi se nou pou eklere sa anba yo ann fèl kot konbyen sa ap koute nou nou ka toujou ok ap ap konsève ego nou bon m bezwen lèm desann anba a pou yo wèm e mwen ki konn ap voye 100 dola a la e mwen ki ti bondye wi wap toujou ti bondye sa pa anpeche w bay verite a non wap toujou ti bondye Yap toujou di bondye ala pe ala pep sa.